Poukisa ou souvan di ke pitit pastè pa janm bon?
Bon, sa son pawòl m souvan tande moun la wi yo di vrèman, yo souvan di ke pitit pastè yo pa bon. Men le sa son pwoblèm de òganizasyon familyal paske le pli souvan fanmi pastè yo yo mal òganize ou konprann? Donk akoz de ministè pastè a sa konn koz ke dèfwa Pastè avèk tout madanm ni pa gen tan pou timoun yo. An se sans gen de bagay timoun yo ta sipoze tande nan bouch paran yo, se nan bouch moun deyò, swa nan bouch yon kamarad de klas oubyen yon vwazinaj oubyen nenpòt moun nan lari yo tande l. Lè konsa yo mal aplike sa yo tande a paske paran yo pa gen tan pou esplike yo egzakteman sa yo tande a kijan kijan l ye. Donk lè konsa li vin koz ke yo fon pil betiz nan sosyete a, Moun kap gade menm tou jeneralize ka yo di ke se pitit pastè ki pa bon men se pa vre ditou paske gen pitit pastè ki fè gwo eksplwa. Oh ok tankou m te ka pran egzanp mwen menm papa m pa gen tan pou kay mwen ditou li pa gen tan pou manman m li pa gen tan pou nou bon maten m te byen bezwen l mwen mande l pou l akòde m yon ti tan li pa akòde m li li di m se priye l pral priye avèk sèvan an sosi sela l pral priye pou l kapab Al pase emisyon sa ou bay avon emisyon priye avek mwen. Bon papa m ka konprann li paske ministè misye gran anpil vrèman ok sa ka rive ke toutan li gen yon aktivite lap fè yon bagay lap fè men si nou rive nan nivo sa gon seri de bagay nou pa gentan fè yo m pa kwè le fèt ke paran w pa gentan pou kounya lap fè w fè yon seri de erè stupid m panse nou ase gran pou nou mennen tèt nou donk sa ou ka eseye konprann li ou pa oblije twò

Mwen gen perèz, lè m dòmi, gen yon moun vin kouche avè m. M pa konn ki sa pou m fè ankò. M santi se mouri pou m ta mouri. M pa santi kondisyon vi m nòmal menm. Dimanch, m te legliz lan, m te tande yo t ap pale, e sa te travèse m. Se sak fè m relew la. Ou kapab priye avèm epi edem nan fason kew kapab.
Bon. Faranja, e pou byen diw m konprann tout sa w di yo. Ew pa premye moun m jwenn kap fè fas a jan de sitiyasyon sa yo. Men youn nan bagay m vle fè w konnen se ke andepi de tou Jezi renmenw. E nòmalman, Satan Ledyab li toujou itilize jan de estrateji sa yo pou l met perèz lakay moun. E depi l met perèz lakay ou, s on mwayen pou l kapab fè w vasiye. Depi w pè, lè sa w ap kouri, w ap chache refij nenpòt kote. Enben, se la a kounye a la w pral tonbe nan pyèj ènmi w. Men, sa ke m vle fè w konnen, Faranja, sèke Jezi l renmen w. Jezi renmenw el mwen plan pou laviw e se li ki di li konnen pwojè kel fòme sou laviw pwojè de pè e non de malè paske ènmi an lèl fèw pè l fèw vasiye l fèw kouri ou pral tonbe nan pyèj li ki devan e youn nan bagay m ta renmen fèw konnen malgre ou kapab pè se vre men ou bezwen abri ou bezwen yon kote pou abritew e youn nan pi bon kote ou kapab abritew se lakay Bondye. E l di sa nan Sòm 91, le vèsè 2, li di, Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lè w repoze anba lonb Tout-Puissant an, se la ou jwenn sekirite. Paske ènemi an li menm, ki sa l fè? Li chwazi menm plan estratejik sa yo. Poul fè nou peur poul fè nou pa gen kote lèw peur gen lè ou kouri wap chache yon kote pou abrite wap chèche kote pou jwenn yon rekonfò enben se la ènmi an li menm li jwenn kote poul ka fè nenpòt sa li men sa map diw se rete lakay Bondye paske Bondye renmenw li gon pwojè pou ou yon pwojè de pè e non de mal esak pi bèl la di afin de vous donner un avenir et de l'espérance sa vle di ou gon esperans ou espere nan Bondye. M vle ke w konprann Bondye te gen plan sou lavi w. Fò w rete nan wout ou, rete dwat. Ou bezwen gen Jezi nan lavi w. E, se vre m prè pou m priye ansanm avèk ou. M prè pou m ede w. M prè pou m menm pran w mete lakay mwen paske m gen. 2 pitit fi. M gen madanm mwen, m panse ke y ap kontan pou yo resevwa w nan fanmi yo. Kote ke yo kapab plis sekirize w, yo kapab plis ede w, yo kapab afwonte pè sa ke w gen an, perèz sa ke Satan mete lakay ou an, nou kapab ede w afwonte l. Dakò fanmi mwen? Nou prale priye ansanm avè m. Jan m di w deja, mwen gen plizyè dimanch m ba w legliz la e m kontan paske ou fè anpil efò. Ou toujou legliz la e si w pat legliz la petèt m te gen dwa pat vin la jodi a. Paske anpil fwa moun yo bezwen priyè men yo pa vin legliz. Men nòmalman m pral ede w nan lapriyè. M swete ke ou bay Jezi lavi w. M swete ke ou remèt Bondye tout bagay. Paske gen de konba e pa konba nou yo ye men se konba Letènèl yo ye. Dakò Farida? Wi. E nòmalman nou pral priye. Nou jis avan ke nou priye nou ap li yon vèsè ansanm avèk ou.

Ok wi m fèw li vèsè sa se pou fèw konnen ke Bondye menm li ban nou pouvwa poun mache sou skòpyon sou sèpan e sou tout fòs ènmi an e pawòl la di anyen absoliman anyen pa kapab nwi nou sa vle di nou pa gen oken presyon oken perèz ènmi an pou nou pran dakò e mwen prale priye pou ou ap dispozew e mete w disponib banm men men ou e nap chante chan sa se nan chan desperans nimewo 7.

E, menm jan Pawòl la di, Apwochon-nou donk avèk asirans du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. E, Senyè, jodi a, nan moman sa a menm, nou prezante devan Ou pou sèvant Ou, Farandja, Dieu d'amour, ke Ou konnen mye ke nou menm, Ou konnen pwoblèm ni, Ou konnen sa l'ap andire nan rèv li yo, e nan perèz ke Satan ap mete sou wout li. E nou konnen byen ke s'on strateji ke Satan le Dyab ap itilize, Pou l fè l pè, Senyè, pou l fè l kouri anpe patou e afin ke l pa tonbe nan pyèj li pa tann pou li a. Dye, tanpri, antanke yon jèn fi, asiste l, Senyè, menm jan w te asiste Estè, O Dye damou, e m vle ke w asiste l nan moman sa a. Menm jan w te panse a Mari, O Dye, ou te fè l pote Jezi, pitit ou, panse avè l, O Dye, nan moman sa a, Senyè. Pa gen anyen ki enposib avè l, menm jan w te fè l pou lòt yo. Ou kapab fèl pou li tou seyè li se pitit ou li se gen youn nan pitit ou yo di damou tanpri nan moman sa seyè fèl gras pa kite ènmi an seyè de kontwolel pa kite ènmi an fèl ale kotel pa dwe ale seyè tanpri dye damou ou menm ki se alfa e lomega le kòmansman e la fen nul nè kòm yo twa nan moman sa seyè kounya menm dye damou ou se bondye lèw fèmen pèsòn paka ouvè Delè ouvè pèsòn pa ka fèmen. Tanpri fèl gras seyè konsa o non de Jezi a li sèl la glwa la pwisans o syèk de syèk amèn yep Carindia janm diw la ou pa dwe pran presyon ènmi an. Mwen ofri w opòtinite sa a. Nou kapab ale lakay ou. W ap jwenn fanmi an. Mwen gen de pitit fi m tou, w ap alèz. Tout sa w bezwen w ap jwenn li. M p ap gade w tankou etranje, ni m p ap gade w tankou yon timoun ki ret avè m, men tankou pitit fi m. E m va ede w toujou nan lapriyè, e konsa nou va ba w yon alinyeman afenke pou ènmi an pa dewoute w. Dakò? E m swete ke ou, si sa p ap deranje w, ou kapab jis ranmase rad ou an yo, epi m ap travèse ansanm avèk ou la. Dakò? Dakò, mèsi.
Yo kouzen Monchè respè pou ou wi papa Ou byen jwe wi men Yo avan yè sou pa la m chofe wi papa. Ou wè pandan manzè pandan m anlè a manzè a lò epim nan menm m potko menm fini menm baz m annik k wè mesaj la kòmsi m tou pranl m desann avèl pandan m rive la m gen kontwòl Stéphanie anndan. M annik rive la pou m si m fè la epi pandan Stéphanie la, m t kouri sòti avèk Daphné menn. Ou wè Souvann la menn? Mèd kraze w. M tap chofe baz. Ou konn tande chofe? M tap nan kouri. Good job menn. Ou byen travay. Byen pase blòdè. Johnny, ou pran ou mete m nan yon voksal konsa epi w ap remèsye m pou sa? W ap imajine w fanm ou an vin la, li rale kouto sou mwen, li fè m ap tranble devan l epi w ap remèsye m apre?
Kòman rale kouto sou ou a baz? Se pa vin kotem la li pa jwenn mwen menn lap tann mwen. E avèm lan afè e kotem li vini kouman l rale kouto sou a kouman w esplike sa. Li pa rale kouto sou ou. E kotem li te vini e mwen li te bezwen li pat jwenn mwen li ta pral lakay li. Ou pa konn kiyès lanmò ye? Èske ou pa konn kiyès li ye? Lap mandem pou boubi pou boubi, m bay on manti pou ou li rale kouto sou mwen e menm.
Yo Bon gade yon bagay komsi ou wè ou menm menm Gabo e komsi jan wap pale a toutan ou vle akizem menm komsi se mwenk responsab tout sak pase e m esplike w sitiyasyon an aprè m chita la menm m pale avè w byen m diw sa jan bagay la ye a m oblije jere l konsa m paka soti tèt mwen la menm. Se pa ke m pa vle chanje non, m pa kapab. Ou wè m pa kapab. E ou ta plis renmen kòmsi si m al fè yon grimas la youn nan medam yo, swa Stéphanie pike m la oubyen oubyen oubyen Daphné fè papa l manje m. Ou ta plis renmen wè m nan sèkèy menm. Olye ke w ede m jere sitiyasyon jan l ye a. Jan l ye a nou pa gen de chwa ke jere jiskaske m jwenn yon pòt de sòti menm. E pa fòt mwen k fè bagay yo konsa. Mwen Stéson k ap ede w sòti pa vre? Ou ou rantre kòman w santi w menm lè w ap viv konsa? Mòd de vi sa l bon? Eske l bon menm? Kòman w santi w? W ap imajine w fann e e Daphne te la vre wi avan e epi tou e Stéphanie vin la. W ap imajine w ki ki enpak sa ta pral fè men si m pa t gen tan je w ou konn ou konn ki sa sa k t ap gen la? A ou te bay vag menn ou e konsa w ye menm e konsa w ye menm menn toujou toujou tou panse e mwen k koupab menn. Ban m di w yon bagay pou w si Daphne w pa t konn kiyès li te? Stephanie èske ou pa konn kiyès li te ye? Ou rantre kòw ladan yo apre sa e kounya ou vin wè yo pa bon pou ou? Dayè m di w sa deja, moun yo ap annik di m soti la m ap annik soti m pran ti pakèt men m soti men m ap kite w nan lo pou kont ou. Dayè m di w pa mete m nan voksal sa yo ankò, pa mete m silvouplè frè m. M fini avèk bagay sa. Paske m pale w twòp. M pale w twòp men. Fò w ka tande. Mezanmi mwen e toujou negatif ou ka panse, toujou panse ke map nan lo oubyen map fini mal, ou pa panse ke yon jou konsa tou nou ka jwenn yon solisyon n sòti nan sitiyasyon an, alò ou menm ki kouzen m olye w ede m chanje, ou ede m kite sa, ou pito ou prefere abandone m, bon m di w, wè m mouri lap fò plis vre. Wap plis alèz si w tande mouri oubyen w kanpe devan yon fineray epi w wè emet nan sèkèy la, wap plis alèz konsa? Monchè m pa renmen sa vre tande papa. Jean Henry Voulanda pa vre? Eske w pa wè e sa sa ka fèt kanmenm. Stephanie wè si w pa veye l lap pike w kanmenm e l ka menm tchouye w menm. E Daphné Daphné wap pale m pou li an, papa l deja dyab deja. E bon m di w yon bagay.

Sa gen lontan li tou pati. Mwen menm ak kouzen m nan li rete la. Okontrè la nou gen penti pou n pase la etan n ap tann kòb vini la pou n ka revoye kay la sou koulè. A bon? Se vre mwen felisite la. Non nou 2 a ki viv la mèsi. Ok, ok pase yon bon jòs. Anfèt jodi an tèm lakay ou la se konsènan de sa k te pase lakay la fwa dènye an nan. M ta renmen w ban m esplikasyon de ki relasyon k ap devlope ant ou menm avèk zanmi w. Darcy, pou sa bat vidan li. Nan moman an m pa disponib e w te wè m te vrèman nève nan moman an ok. Se poutèt sa jodi a m tèlman disponib, ou wè m pa t menm konn kay ou menm, se sou tout wout la m mande enfòmasyon jiskaske yo eksplike m kay la m rive vrèman. W ap eksplike m ki relasyon ki gen antr ou menm avèk Samuel. Ok ok cheri, mèsi pou. Ou konnen M al lakay ou an se pou ou m ale paske lè m anvi wè w m kreye posiblite a pou m ka al wè w men moun lakay ou pa konnen si nou renmen donk yo panse ke mwen avè w nou zanmi menm jan m pa ka zanmi avè w sèlman m oblije byen avèk sè w lan m byen avèk lòt moun yo tou donk menm jan sè w la panse ke mwen avè w nou zanmi an. Mwen menm avèl nou zanmi tou donk m pa konn kijan sa fè pwodwi, m pa konn sak nan entansyon l, m pa konnen. Li fè sa mwen menm tou m te vrèman etone de sa men se sèlman nou zanmi. An byen byen avèk Sameyo ki fèl gen tout dwa sa pou telefòn ou gwòs pou telefòn ou sone pou Sameyo gen dwa li rale l nan mwen konsa pou l la li mesaj ou? M se, m di w m pa konn. An se zanmi ki konsa?
M trouve sa vreman egzajere Johnny. Mesye sa pka gen tansyon. Ou panse ka gen lòt bagay antre nou? M diw sa, m pa konn gen tansyon kay Tony. Bon ok ok ok tann Johnny. Bon sak fè tout sa yo ka fèt? Sa ke Samuel ka rive fè yon derespektan konsa? E sesi li te pale trè lèd avèm. Ou te wè ou te temwen Johnny. Sak fèl ka fè sa? Se pouske renmen nou an kachèt. E si paran nou te konnen si tout moun te konnen ou panse Samy ou tap janm pèmèt li tap oze pou l fè yon bagay konsa Johnny. Fòk gen yon limit nan relasyon sa, nan amitye ou menm avèk Samy yo. Si se yon lòt si te yon lòt moun ki te fè m sa ou menm kòman ou tap santi w? Ou tap just pran Samy di w nan se yon zanmi, se yon senp zanmi, ou tap aksepte l nan menm? E se poutèt sa menm jodi an, m ap tou mete w o kouran de sa Johnny, ke m pral di nan lang sa avèk papa m ke mwen renmen avè w Johnny. Paske m pa dispoze pou m fè anyen an kachèt avèk ou ankò. E si renmen an pa t an kachèt gen de bagay ki pa t ap janm rive fèt. Gen de bagay m pa t ap viktim de yo Johnny. Paske avèk renmen an kachèt sa a m viktim twòp Johnny. Ok, ok Faby, ban m di w cheri, m konnen ke w gen rezon. Yep, ou gen rezon sa w di an, kòmsi pou mete renmen an Pou di paran yo sa, ou gen rezon pou di sa. Men cheri banm di yon bagay. Nou pa ka kite emosyon mennen nou pou nou pran yon desizyon pou nou regrèt apre. M pa ka al di papa w yon bagay konsa. Paske papa w granmoun li ye. Prezante devan l di l ke m renmen avèk pitit li. Gen kesyon l pral poze m ke m pap ka reponn. Ou konnen trè byen se paran yo k ap ede nou la, nou p ap fè anyen. Donk nou poko ka panse li de Desizyon Donk si papa ou mande m kilè m ap fiyanse, kilè m ap marye, m pap ka reponn cheri. Nou pa ka fè sa. Nou oblije pran ti pasyans toujou, alavni n ap fè sa. Jenny, Tann. Ou wè tout sa w di yo la ou pa bezwen menm pèdi tan w di m yo. Paske mwen pap tande w. Wè sa m di w m ap fè an? Desizyon m di w m ap pran, mwen deja pran l deja. Se sa ke m ap fè. Pa kreye yo pral di m la ki pral konvenk mwen. M di a ske m di papa m ke m renmen Amon. Epi se fini. Sa depan de ou. M pa konnen. Ou pa kapab tou. Wa deside. Se yon chwa li, se yon fwa li. Ok. Mwen di w sa Johnny, mwen di w sa ankò, m dwe di papa m sa. Ok bye.